Bondye beni w. Bondye beni nou tout moun okap moun nan nò bondye beni nou mwen se frè irales mwen se moun kankòk mwen se manb legliz batiste konfratènite dirije pa pastè josué estimable mwen kontan poum pataje video sa avèk nou e an menm tan m santi kèm ap dechire paske mwen konnen nou gen tèt du anpil nou pa janm tande lè Bondye voye pale nou yon bagay oubyen yon mesaj pou nou espesyalman anpil fwa nou toujou ap fè kou rèd ou du mwens moun ki pote mesaj la poutèt petèt li li li li pa nan ran nou nou konn inyore sa men kite m di w malè a moun kap inyore mesaj sa e nenpòt moun ki tande l ki inyore l sa se ou k konnen ak Bondye mwen m fè sak depann de mwen an. Nan jou samdi ki te 2 janvye pase a, prèske jou, epi mwen twouve m nan yon revelasyon, e mwen wè mwen Okap Ayisyen nan wonpwen Samari. Nan ri, prèske nan ri pou antre nan Bannann pou al sòti Baryè pou moun ki konn fè zòn sa, lè w Okap, lè w bezwen al tonbe lòtbò pon, ou pa bezwen al pase jis nan ri, nan wout nasyonal la, ou pase pa anndan, mwen m anfas ri sa la, Epi toudenkou mwen wè lanmè a k ap monte, ap monte, ap monte, vin tankou, kanpe tankou yon montany. Epi mwen wè moun ap kouri, moun ap pase sou moun, moun ap kouri, moun ap kouri. E mwen menm tou, mwen wè m nan kouri a. Epi pandan m ap antre nan ri a, epi gen yon vwa ki pale avè m, e li di, Ensi pale Letènèl dèzame. Waww, m sezi. Epi li di, Di moun Okap yo pou mwen. Yo pa bezwen ni ap kouri, ni fè tèt cho, ni ap bat pou yo kache paske pa gen okenn kote yo ka kache pou sa k ap vin la a. E, si yo bezwen gen lapè, si yo bezwen gen repo, si yo bezwen pa nan kouri ankò, gen yon grenn bagay ke yo dwe fè, se tounen vin jwenn mwen. Alò se Dye ki pale, la vwa de Dye. Vwa a di, se pou yo tounen vin jwenn mwen si yo bezwen pou yo pa nan kouri. Waw, vwa kontinye ap pale e li di, ke moun ki gen zòrèy pou tande, tande. Donk, mwen menm map di menm bagay la, sa son repòtaj ke map bay de sa m tande ak zòrèy mwen pandan m nan revelasyon an, Bondye di m pou m di. Mwen ap di. Gade, m pa ka rive tout kote Okap. Men nenpòt moun ki jwenn videyo sa, silvouplè, fè l rive kèlkeswa kote ou konnen o, oubyen nan ke, sou rezo sosyal yo pou tout moun petèt k ap wè omwen, oubyen tande, petèt ya gon ti kal konsyans. Bondye mande pou moun Okap tounen vin jwenn yo. M sonje. E sa, alò, e gen yon, yon, yon pwofèt ki tap kouri pou mesaj ke Bondye tap bay. Se te Jonas. Pandan Bondye ap bal mesaj la pou lal pote bay yon pèp, pèp Niniv lan, li pat vle fè sa. Mwen m te yon ti jan santi m gen pwoblèm, m pral di kòman m pral fè sa? Kòman m pral bay mesaj la? E Bondye montre m gen divès mwayen, gen divès fason ke m ka bay li. Tanpri ou menm ki jwenn li ede m fè moun Okap jwenn li, moun nan Nò an patikilye vil Okap fè yo jwenn mesaj la pou mwen. E vil Niniv, aprè tout sa nou konnen k te rive Jonas, Bondye te fè l rive nan vil la kote l te bezwen pou l ale a e li te bay mesaj la. E efektivman vre, Tout timoun, tout moun, tout granmoun, jiska rèn nan, jiska wa you konvèti e Bondye te kanpe epe Damoklès ki te sou tèt Niniv lan. E se menm bagay la pou Okap. Si nou tande, si nou vin jwenn Bondye, lanmè sa a Bondye montre m k ap monte a, ò, li ka pa fòseman lanmè a k pral monte, men gon pwoblèm, gon katastwòf, gon difikilte ki gen pou rive Okap si moun Okap pa tounen vin jwenn Bondye. E si n gade nan Zakari chapitre premye, vèsè 3, se menm bagay la l di, Ensi parle Letènèl dè zame, vin jwenn Bondye. E Bondye pa p pale pou granmesi. Nan Matye 11, vèsè 28, li di menm bagay la, Venez a mwa, vou tous ki èt chaje, fatige. Je vous donnerai du repos, ou menm ki bezwen repo, ou menm ki pa bezwen nan kouri, ou menm ki pa vle patisipe nan kouri sa ke Bondye montre m ki pral genyen Okap la, vin jwenn li. Ke Bondye beni w, Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.